Bonjour bonsoir koman nou ye jis sijè nou jodi an sijè kem pral prezante nou jodi an se yon bèl sijè li ye ki di un chretien peut-il regarder n'importe quel film jis se sijè sa nou pral debat jodi an se de sijè sa m pral pale nou jodi an enben yon chretien pa ka gade nenpòt film. M konnen gen moun kap dakò avèm e gen moun ki pap dakò avèm. Men nou pral gade Matye 6 vèsè 22 a 23. Kisa l di? L'oeil est la lampe du corps. Si ton oeil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton oeil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien seront grandes ces ténèbres? Amen ok pawòl la di l'oeil est la lampe du corps ok zye ou se lanp kò ou sa vle di gen de bagay ou gade a zye ou yo pap projte limyè nan ou ok gen de bagay ou gade a zye ou yo pap projte limyè nan ou olye rouj de limyè se tenèb yap pwojte de limyè sa nap pale a se pa limyè yon anpoul ok se pa limyè nou panse men se yon limyè ki ale byen o de la de sa de limyè nou konnen an se yon limyè yon limyè spirityèl ok paske tout gen de imaj wap wè a je w ok se nan lespri w yo kapte yo kapte nan lespri w sa fè w wè gen moun ki konn fin gade yon film Ann pran yon film horreur nan aswè lal fè move rèv akoz de film horreur sa li sot gade a. Enben, Jezi kontinye pou l di, Si ton oeil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Li di, si, si, si zye w. nan bon eta tout kòw ap eklere ok kisa jezi te vle di pa la se ke ou pa ka gade nenpòt bagay a zye ou e sa fè la konvwatis de zye se yon bagay ki trennen anpil moun sitou kretyen a la deriv jis ou konvwate yon fi nan fim lan ok e nan aswè ou wè E tankou wap kouche avèk yon fi ok sitou mesye kap gade fim pòno yo fim pònografik yo wè pafwa pandan wap gade fim pònografik sa kisa kisa lespri w fè l kapte imaj sa e imaj sa kisa l vin pwodwi nan ou li vin pwodwi yon sansasyon e pafwa E se pa menm rèv ou fè nan aswè pafwa ou aprè sa w fin wè nan fim lan, ou fin gade fim pònografik lan, ou bezwen fè aksyon ke ou te wè nan fim lan, ou jis jis lage kò w nan enpidisite ok enben jis se konsa pafwa tou se lajan gen moun ki fin konvwate lajan nan yon film e se zye yo ok lajan ameriken ok jis kisa. Se ke richès ka zyew tou. Se Jezi gen yon bagay li te vle di nan sa. Richès ka zyew koman. A vle di lè w bay bagay la twòp enpòtans. Ann pran egzanp yon milyonè. Wap wè moun sa, wap wè le pli souvan yo konn menm ap pale. Egzanp yon moun ki popilè nan yon zòn. Wap wè l konn di w li chaje je nan lari a. A vle di gen moun li bay lajan pou kapab Siveye, siveye a fèl pou li nan lari an, ou konprann, moun yo se je li akoz de lajan sa, lajan sa wè li li mete moun ap siveye pou li, li mete moun tank tankou yon milyonè, yon yon òm deta wap wè, li gen sekirite kap siveye li wap, se sak fè sa, se paske li gen mwayen, li gen lajan poul peye yo, men atansyon. Lajan gen limit li. Lajan pa ka bay lavi etènèl, ok. Lajan wouy e latèy gen pou wonje li, ok. Jis film, film, atansyon a film nap gad yo. Paske film yo, yo pa fin, e pa, e pa tout film ou ka gade antanke kretyen. Ou bezwen gade yon film kote ou ka tire yon bon leson ladan l. Yon leson kap, kap itil ou nan lavi kretyèn ou.

ok e vous avez de querelle de lu de vous ne posede pas paske vous ne mande pas paske vous ne demande pas enben Jacques 4 verset 2 se sa se sa l di pafwa gen de film wap gade lè wap gade yon film wap konvwate ok de de imaj ladann ok bagay kap sal nanm ou jan Jezi Kris te di an li di zye w se lanp kò ou ok tout sa wap gade a zye w si w gade yon move bagay Ebyen wap pwojte yon tenèbre ok nan laviw se pa yon limyè wap pwojte jis se limyè se tenèb la kap anvayiw ou bezwen gade yon film ok sa petèt arivew gade yon film orè oubyen yon film gè petèt ou gen Se jis yon endis ou gen dwa ap chache nan yon film ok. Ou gen dwa ap chache yon endis jis ou gade yon film men pa pou le plaisir. Men si w bezwen gade yon film pou le plaisir, yon film ki pou nouri w, w ap jis chache yon film ki gen yon leson ok pozitif ladan l, yon leson k ap itil ou ok nan lavi kretyèn ou. Paske Apot la di, Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Ok. Gen de bagay. ki nan mond lan se pa kretyen k kreye yo ok ann pran telefòn se pa yon kretyen k kreye l gon ekip bagay n ap sèvi se pa kretyen k kreye yo men genyen nou ka itilize pou itil nou nan lavi kretyèn nou ok je nou prale toujou Matye 5 vèsè 28 a 29.

Li te gen yon lwa ki te di piga pèsòn komèt adiltè. Enben, Jezi ale pi lwen pou l kapab montre akonplisman lwa sa a, li di, Men mwen menm, men sa mwen di nou, oke, si yon moun gade yon fi pou konvwate li, Nan kè li ok li deja komi yon adiltè nan kè li avèk fi sa e nap wè se yon reyalite ok se yon reyalite jis pafwa nou fin gade yon film ann pran yon film film pònografik pafwa yon moun gen dwa fin gadel epi ou wè moun sa janm tap di nou an li gen yon sansasyon e tankou li li ta renmen viv li menm sal sot gade a. E pafwa li ale pi lwen, li fè, li lage kò l nan enpidisite, ok, l lage kò l nan, nan mastibasyon, ok, akoz de film sa l sot gade a. E pafwa Satan konn menm itilize imaj sa yo, l vini nan aswè, li fè l kouche avèk yon, Yon espri, petèt yon espri Jezabèl, m pa konnen, men kanmenm li fè l, li fè l peche, li fè l sal nanm li akoz, akoz de imaj sa yo li sot gade a. Enben nou, nou, nou bezwen gade de film k ap nouri nanm nou kretyen, de film k ap eklere nou. Oke? Jis pou kontinye, Pawòl la di nan vèsè 29 la toujou, Si ton oeil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le, jette l'un d'eux trois. Ok si si zye w se pou yon okazyon de chute kisa Jezi di jete li arache li jete li ok il est avan car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la Gienne sa li di se yon avantaj pou ou si yon sèl manb nan kò w peri afin ke pou pa ale nan lanfè kisa Jezi te vle di pa la Si w wè se zye w ok, se zye w kap ki enpeche w sove, kisa Jezi Jezi vle di? Si se telefòn nan ki zye w ok, ou met pònografik sou li, telefòn sa a, si son sit entènèt, e pa janm al sou sit sa ok, pa janm al sou sit sa. Si se yon, si se, si se telefòn nan. Ou telechaje video met sou li. Si ou telechaje video bay de film ok, de film ki pa ki vyolan ok, de film vyolan e pornografik, jis efase yo sou li. Efase yo sou li. Ok. Si se telefon nan ki enpeche ou ok mennen yon vi kretyèn ki pwospè redwi atachman w avèk li ok paske pito pito ou antre nan lavi etènèl ok san san telefòn sa paske ou pa pral a anyen ok men map di w ke lanfè lanfè pa dous se poutèt sa Jezi pèsiste sou sa li di pito al nan nan lanfè pito al nan paradi ok a avèk yon sèl je ke wal nan lanfè a tou 2 jew ok paske gen de bagay wap gade antanke kretyen li pa bon pou nanm ou wap atriste sentespri nan laviw ou bezwen mennen yon vi ok ki kòrèk ok ki an armoni avèk le sentespri de Dye an toi. Ok kretyen map di nou pòte nou byen avèk Jezi Kris ke Bondye beni nou a la pwochèn.